Enfòmasyon fè konnen. Epi tou yo manke satisfè tou de po Koubasi. Yo bezwen yo bezwen Bastoni pou mete avèk Koubasi. Pou finanse transfè sa yo Barcelòn yo kapab vann 2 jwè kòm Ronald Araujo. E prezidan Laporta li menm tou l pwal mete kòb nan pòch li paske se kandida.

liy ofansif Paris Saint-Germain. Malgre absans sa yo, Paris arive genyen ekip Barcelone nan 2 a 1 nan yon bèl match men nan dezyèm mitan Barcelone pat egziste. E sak pase? Bon, match foutbòl lan lage avèk Barcelone ki te montre klèman li lap prese Paris. E Jean Paris li menm li se konsa li jwe e prese. E dayè depi nan premyè minit yo e Lamine fè yon aksyon endividyèl li ba yon pas pou pou Ferran Torres ebyen e frap de Ferran Torres e ki kontre pa Zabarni. Pral gen yon lòt aksyon ankò de Lamine ki ba yon pas de leksteryè ke Ferran Torres pral drible gòlkipè a. Epi golkipè li menm li pral li double golkipè a epi li fè frap lan Zabarni li li anpeche balon antre anndan kan an Barcelone pral fè gòl 19 vyèm minit de jeu aprè yon movèz pas de Vitinha entèsepsyon de Lamine Lamine pou Pedri Pedri Dekale sou kote goch lan pou Rashford epi Rashford yon sipèb pas de Rashford premye entansyon jwe pou Ferran ki koupe trajektwa balon an ki voye li nan lòt poto an sa vle di kote gòl ki pral vini an misye voye l nan lòt bò a se te 1 a 0 pou ekip FC Barcelone nan premyè peryòd lan se te yon premyè peryòd Barcelone te genyen. yon trè bòn metriz, byensi jiskaske pral genyen larive brital de Nuno Mendes ki pral fè 2 sipèb aksyon dan yon premye tan, se Dorlan ki pral fè fot sou misye. Epi dezyèm nan apre yon en de misye pral misye pral akselere jou l konn li pa fè pa vle fè fot sou misye epi misye jwe pou e Mayoumou e Mayoumou e kontwole balon an epi l fè sipèb frap ki twonpe gòlkipè a sou aksyon sa Koubarsi se li k koupab paske menm mwen toujou di sa.

Paris pral pral fè gòl lan men avan Paris fè gòl lan ou wè Paris kanmenm te te pran le dessus sou ekip FC Barcelone lan mentnan anndan dezyèm peryòd lan se pral yon lòt sitiyasyon se vre nan premyè peryòd lan se Barcelone ki te gen posesyon balon anndan premyè peryòd lan Barcelone te jwenn plizyè sitiyasyon avèk plizyè pas nan do defans lan ee an premyè peryòd men nan dezyèm peryòd lan se pral yon lòt sitiyasyon avèk ekip Paris Saint-Germain an ki. te pi bon ke Barcelone, yo kontinye prese Barcelone wo, fwa sa a te gen yon volonte manifès menm pou pa janm kite Barcelone rantre nan match la, ou gen sansasyon ke Barcelone rantre nan vestye la yo pa janm sòti e tèlman e jwè yo pat dan le kou avèk gen yon bagay ki te trè esansyèl nan ka Paris Saint-Germain an, te gen yon endividyèl sou. Pedri e de la part de Warren Zaïre Emery. Warren Zaïre Emery ki jwe yon trè bon match san balon. Paske jeneralman gon tandans lè moun ap pale foutbòl yo gade jwè lan ak balon. Warren Zaïre Emery te fè pratikman yon endividyèl e sou Pedri. Gen moman sa pa mache. Gen pou l pran, sa te mache, sitou an dezyèm peryòd, sa te mache pou ekip Paris Saint-Germain ki te fè yon endividyèl sou Pedri. Bò kote Vitinha, Vitinha pa t bon an premyè peryòd, men nan dezyèm peryòd la, poukisa l pa t bon an premyè peryòd, paske Olmo epi Ferran Torres te pratikman mete l nan yon bil, yon ti yon ti tan fò, se apati de lè Nuno Mendes pral fè. Fot sou Lamine nan, m panse se yon fot karton li ye men abit lan jije ke ok misye te deja gen yon karton jón e. Sa m pa menm kwè e sa l fè non, li estime ke se Fabregas ki fè fot la. Ok bon, m pa menm kwè se diskisyon paske misye pale avèk Nuno Mendes misye di pa fè sa ankò. Sa di, se sa k fè mwen mwen kwè ke e, e, e, e, e misye te trè kleman, te trè saj avèk yon nèg tankou Nuno Mendes. Kout fren lamin nan li ale tèt kan. Ebyen, Barcelone, sèl vrè okazyon ke Barcelone jwenn an dezyèm peryòd, se aksyon Ferran Torres lan. Lè Ferran Torres fè pas an retrè a ki kontre nan, nan kò Zabarni. Epi, rebon an favorab avèk Dani Olmo, frap de Dani Olmo ki kontre ankò yon fwa e, e nan pye Zabarni ki fè yon sipèb entèvansyon. Apre sa, se te ekip Paris Saint-Germain ki t ap domine ekip FC Barcelone nan. Barcelone pral fè 3 chanjman avèk Robert Lewandowski ki pral rantre nan plas Marcus Rashford, Casado k pral rantre nan plas Olmo epi Balde k pral rantre nan plas Gerard Martin. Poukisa misye fè chanjman Olmo an pou l rantre Casado? Misye di tèt li, dezyèm peryòd lan, Paris ap domine m e m pa ka devlope jwèt mwen. Pedri. Padan padan le kou Pedri pa nan boul l anndan ee dezyèm peryòd la Pari ap bouyi Barcelone ebyen le fè ke Pari ap bouyi Barcelone ou te nan yon sitiyasyon pou te mete yon yon pye ki diferan pa rapò avèk De Jong pa rapò avèk Pedri men Casado pa janm veritableman rantre ee nan match li tèlman pa rantre nan match l al fè yon fot stupid ee ki pral pèmèt ke li pran yon yon yon yon karton jone mentnan tèlman Pari ap pouse ekip FC Barcelone nan Pari te kapab fè gòl 2 a 1 an byen avan 2 a 1 an avèk yon sipèb frap de Keegan Lee, frap yon frap anwoule pye gwo de Keegan Lee ki frape sou poto epi Barcelone pral pran Barcelone pral pran gòl lan a la 90 zièm minit de je e pa gen pozisyon avanse yon pas de Hakimi pou Gonzalo Ramos e Gonzalo Ramos enteryè pye pral e pèmèt ekip Paris Saint-Germain an mennen 2 a 1. Donk se te yon Paris ki te metrize ekip FC Barcelone nan. Paris te pi bon e de lwen ke ekip FC Barcelone nan sitou an dezyèm peryòd e meyè ekip lan triyonfe. Sa montre ankò yon fwa ke Paris an li menm se s on kesyon de pwojè, se pwojè Luis Enrique paske n ap pale kanmenm de yon ekip ki genyen 2 jwè B. avèk dè jwè a paske sa pou m konprann Dembele, Vats, Kylian Messi yo dwe e ti tonton wawa o Neves defansè santral yo kapitèn yo pa la e malgre tou yo fè je egal sitou an premyè peryòd avèk Barcelone e paske li te kanmenm pli de 40 pousan pozeysyon de bal pou ekip Paris Saint Germain an. E an dezyèm peryòd, Barcelone pat egziste pandan Barcelone te gen sèlman 2 moun ki pat la ki se gòlkipè a titulè epi e Raphinha ki pat la. Donk Paris metrize ekip FC Barcelone nan. E te gen twòp jwè Barcelone ki pat bon. Lamine apa de aksyon endividyèl ke Lamine fè a, Lamine te egzekrab nan match foutbòl sa a. Anpil movèz desizyon pou Lamine Yamal. Pedri te bon an premyè peryòd men depi aprè l fin pran yon ti kou. Mwen mwen e sa m wè. M panse se la tounan match la. Wi depi aprè Pedri fin pran yon ti kou. Ou wè Pedri pa dan le but. Dezyèm peryòd la l pa t bon ditou. Lè yo retire l la li merite e retire nan match foutbòl sa. Rashford te pa moman ou wè l ap souke kò l men li rete yon jwè bouyon paske li pa toujou domine e lateral ki te ki te ki te anfas li a. Donk si te gen yon eleman ki te trè bon nan ekip FC Barcelone nan se te Eric Garcia. ki poutèt konfime ke li merite titulè pou sa misye ap fè e nan Barcelone, De Jong pat move tou men Pedri pat bon sitou an dezyèm peryòd, Lamine pat bon ditou nan match foutbòl sa e epi Barcelone te twò bwouyon anndan match foutbòl lan e Paris domine Barcelone li bat de a 1 yon viktwa merite mwen pèsonèlman si li te fini nul li tap deranjem paske mwen menm mwen toujou renmen Lè ekip ki pi bon an bat, m pa nan ekip ki ap ki pap jwe foutbòl epi kap bat kap fè oldòp, Paris byen bat paske Paris te metrize l te pi fò ke Barcelone. Ok, ou fè rezime match la byen, konnya nou pral nan konsiderasyon yo. E m panse ke ti loulou Enrique montre ke de lwen l son pi bon antrenè ke Flick nan apwòch li anndan match la paske lè match la kòmanse se tèt pa l ki e ilèvre nan kòmansman match la Paris t ap presire Barcelone e apre sa Barcelone vin mete pye l sou balon an e Paris te an soufrans. Pas apre sa Barcelone vin mete pye l sou balon an e Paris endividyèl nan mitan Vitinha endividyèl nan mitan Vitinha bliye gadyen an fè yon fot bliye gadyen an fè yon fon move jijman nan mitan li pa gen dwa pa retire Yamal paske Yamal fèk tounen nan vèt lan avan Yamal antre lan jwe. Si w kòmanse l m pa gen pwoblèm, men gen yon kote ou wè l pa lan bòl ankò ou pa ka kite l jwe tout match la, fòk ou retire l. Nan dekwen pa gen okenn moun ki ka fè sa Lamine ap fè, e pa gen okenn moun k ap fè sa Lamine ap fè non. Si se panati Lolo te pase tou li tap pèdi jodi an. Si se panati Lolo te pase li tap pèdi tou wi. Pase bon meyè jwè l yo pa la. Se sof Vitinha ki te la avèk pye lateral li a men meyè jwè atak li yo pa la. Li pa panse konsa. E kiyès nan moun ki fè gòl pou li? Se youn nan moun, yon ti nèg 19 an wi. Ti moun. Ki pa titulè ekip la. Ki fè gòl nan final Lig dè Chanpyon. E nan sans sa mwen di w ke misye bay Flick yon leson foutbòl la. Malgre ke misye manke jwè men li fè ekip la konfyans. Flick fè jwè konfyans, li pa fè ekip la konfyans. Pedri pa dwe tounen sou teren an. Ou konn poukisa? Depi lè Pedri pran kou a, depi lè a Barcelone soti nan jwèt la. Se depi lè sa wi. Se lè sa tout fò Paris an vini. Dominasyon Paris a kòmanse. Pedri pa gen dwa tounen pou w ap kite l sou teren an toujou. Li pa bon retirel. Paskel pran kou li paka jwe pa kitel mete lòt moun jwe. Lan kwè e misye li menm se lan endividyalite yo li kwè plis ke kolektif la pandan ke nou tout konn Barcelone gon bon kolektif e se la misye pèdi match la paske li vin gen twòp jwè ki gen defayans lan jwèt yo. Pedri vin pa bon. Yamal fin jwe. Rashford bou yo. Olmo pap jwe anyen. Non misye li menm se yon katastwòf patnè sa. Paske Paris se yon kolektif li ye avan tou. Pari se yon kolektif, se pa yon ekip endivik, e pa yon ekip ki konte sou endividyalite. Kon a, an tèm de kolektif, se youn nan gwo kolektif ki gen an Ewòp yo, menm jan avèk Baselòn. Kounye a, lè w vin gen yon defayans jwè, epi w vle se menm jwè k pa bon an, se li k pou fè w genyen, m panse se li frik peye la a. Epi pa gen dwa tounen sou teren an. E Baselòn soufri la a, paske. Barcelone kòmanse soufri, li soti de 76 pousan posesyon bal la, li desann a 54 pousan an favè l. Sa vle di donk e Paris fini avèk posesyon bal la 53 pousan. Sa vle di donk li domine ekip Barcelone nan notamman nan dezyèm mitan an nèt. Bagay sa fè kisa? Bagay sa fè ke Flick rete lan moun li kwè yo. Se lè l wè Pedri ap mouri sou teren an, li pa kapab vre, li chanje l, li mete Bernal. Misye te pran twòp tan pou l fè chanjman sa a, ke pou mwen menm ki pa t dwe tounen sou teren an. M panse Pari vin jwenn avantaj sa a, e Pari pwouve ke pou yo bat Miami Heat menm sezon sa a ankò, fòk yon moun leve bonè. Fò w leve bonè paske ekip sa a konn sa l ap fè a. Mwen menm, Lolo Neke se, mwen tout moun konn pozisyon m sou ka Lolo Neke, Lolo Neke se vye moun pa mwen, paske mwen renmen karaktè misye, paske gen yon lè mwen. Mwen te yon fèvan disip de Jose Mourinho lè m te pi piti, paske mwen te yon moun renmen karaktè, mwen renmen li, m te yon fèvan disip, e m se yon fèvan disip karaktè e Le Lonique, e travay Le Lonique, paske travay misye a li jwenn rekonesans mondyal. Misye fè yon kou taktik ki trè entèresan nan match lan, misye wè de justès ke Nuno Mendes pa pran wouj, Misye rantre e li ka Hernandez epi l fè Nuno Mendes monte pi wo kòm elye. Pandan li fè chanjman sou youn nan jèn ki te an atak pou ekip Paris Saint-Germain an. Paske kisa jwèt nou lwen neke a ye? Jwèt nou lwen neke a se ke nou se yon vrè ekip. Nou sonje gen yon lè mwen te pale sou Sou Barcelone nan debi de sezon an, apre match kont Rayo Vallecano an, m te di ke jan Barcelone ap jwe la a, si l pa kapab jwenn ekilib la, l pa ka chanpyon an Ewòp. Mwen kwè ke youn nan pi gwo fòs ekip Paris Saint-Germain an, se ke li konn egzakteman lè pou l fè sa ak lè pou l pa fè sa. Sa se mak gwo ekip e se mak gwo antrenè. Fig deranje, sa k fè fig deranje? Se wa on sot danje pyèj wi ke Barcelone ap mete. Gòl ke l pran an. Paske w nan katrevenndizyèm minit de je. Kòman pou m ap pran gòl konsa nan katrevenndizyèm minit de je? Se ekip la k ap domine w?
Se ekip la k ap domine m. Kòman pou m pran on gòl konsa kote ke blòk defansif mwen an a 40 mèt, 40, 45 mèt de gadyen an, de kan ekip advès la. Sa vle di de kan pa l la. Pa kan ekip advès la, de kan pa l la. Mwen wè msye ekstrèmeman enève lè l pran gòl la. Paske Paris Saint-Germain asfiksye Barcelone. Barcelone pase de pe pou l te pran gòl avèk Kigan Lee. Barcelone paka fè jwèt li. Chwa Flick fè lè li retire Pedri li moute Bernal, li retire Olmo li rantre Casado, chwa a tou di tèt li. Chwa a di ke m ap kontinye fè konsesyon pou m kite balon pou Paris, men m ap defann pi ba. Sa vle di m pa nan jesyon balon an, m ap defann pi ba. M pa ka ap defann pi ba epi mwen pran yon gòl pandan blòk defansif mwen an moute trè wo, 30 a 40 mèt de gadyen an. Donk sa se se se konsesyon an. E Pari Sen Jèmen ki sa l fè li menm? Pa egzanp, an premyè peryòd, Barcelone gen 2 gòl. Pandan Barcelone te pi bon an premyè peryòd, Barcelone te te pran 2 gòl, te merite pran 2 gòl an premyè peryòd. Avèk Bradley Barcola. Yon tchak, se yon tchak privan. Ya, avèk Bradley Barcola.
Epi gen yon lòt aksyon ankò mwen kwè ke se Lamine ki rate pèdi yon balon. Ou se aksyon sa menm Lamine pèdi balon an epi akselerasyon Bradley Barcola li menm li fè yon move kontwòl epi gon lòt misye pran yon balon sou Gerard Martin epi li fè afè pal avèk balon an se te 2 bòn sitiyasyon pou ekip foutbòl sa. Kounyela diferans ki fèt. an dezyèm peryòd lan pou Paris Saint-Germain an, se diferans sa k te fèt pou Barcelone an premyè peryòd jiskaske pral genyen gòl egalizasyon an. Se te metriz mitan tèren an, se te kontwòl mitan tèren an ke Barcelone te genyen. An dezyèm peryòd, se te yon dominasyon ekrazant, ta di se tankou ou nan yon konba e e e bòks epi. W ap domine advèsè lan, sa vle di advèsè lan oblije ap pran ap pran kwen an pou li, ap pran kòd pou li paske w ap ba l kou. Paris Saint-Germain se detui li detui Barcelone onivo di milieu de terrain nan jesyon balon an, nan bòn desizyon, nan òganizasyon jwèt avèk Vitinha k vin tankou yon pan pratikman anndan dezyèm peryòd lan alòske an premyè peryòd li pa t bon. Dezyèm peryòd lan se te se te yon lòt ekip Paris Saint-Germain ki te ki te ki te domine al pran Barcelone pi wo. Donk match sa a se le jan de match ke w kapab pran l kòm yon endikatè. Pou di tèt ou e tout bagay pa roz pou nou fòk nou al rebat kat la sa vle di se le jan de defèt ou kapab di fòk ou al rebat kat la paske nou te panse bagay yo roz pou nou sa se yon defèt e defèt sa mal vini li mal vini paske Paris te gen 5 titulaires indiscutables ki pat la. Sa di, lè w gade Barcelone, Flick mete Ronald Araujo sou ban, li te gen chwa. Li mete Cubarsí avèk Garcia. Bon, ou kapab di Balde pa t titilè, paske sa k t ap trè bon nan match sa pou Barcelone, e se sa wi ki gen kòm defayans nan ka Gerard Martin nan. Pandan Gerard Martin defansivman pa movè, men modèl match Barcelone, Paris Saint-Germain, se Balde k pou la. Paske. Mwen pa konn ki kondisyon bal la fèt. A men se sa map di w, sa vle di la se te yon defayans. Modèl match la se Balde k pou la paske Balde kòm jwè foutbòl e se pa yon top player defansivman byenke defansivman li pa pyètre men kòm jwè foutbòl nan sa ke l kapab bay nan pwojeksyon an, nan tranzisyon rapid pou ekip FC Barcelone la atake e kote an k ap pèmèt elye an li menm rantre nan kè defans lan pou pote siperyorite nimerik onivo de la defans pou Ebyen Balde bay sa, sa ke Gérard Martin li menm li pa kapab bay. Donk se te yon bèl ekip Paris Saint-Germain e viktwa sa li li pi bèl toujou lè ekip lan te gen 5 jwè ki pat la. Donk yon moun kapab di si ekip sa te gen tout jwè Barcelone li kapab pran e plis gòl ke sa men Paris te domine, Paris ki te pi bon donk fòk Barcelone leve nivo a.
Tout deyò kòp dim nan. Ase yon bagay bezwen pèdi non apa. Moun pa dim se chevi misye ki ye. Moun pa janm di le kontrè non. Ase yon bagay bezwen pèdi non.
Ba la kòmanse depi lè pèdi pa lan boul la Baselòn pa soti nan match la. Baselòn pa ka jwe san pèdi paske jan ti loulou pressing Paris Saint Germain paske ti loulou Enrique se yon se yon antrenè Baselòn li ye. Se nan lekòl sa al soti. Li pa prale bak frè. Menm lè ke li wè ke vòl pa prale bak, li ret la mouri avèk prensip de je l. Presi, li fè presin wo, li vle se li k pou gen balon an. Menm lè bagay la pa t bon pou li a, li vle se li k pou gen balon an. Ou wè pandan ke Baselòn ap domine l, 76 pousan posesyon bal, malgre sa l al chache l. Li pa rete anba kan l, l al chache l kanmenm. Wala mwen menm, mwen panse ke fò Flick. Plis fè ekip la kolektif ke l konte sou jwè. Sinon, bon, fò toujou konte sou jwè k pi fò yo. Pa gen diskisyon nan sa non. Men kounye a m ap pale de an tèm de blòk ekip. Monchè, Barcelone gen yon gwo pwoblèm.
E pwoblèm sa ki rive l jodi a. Malgre pwoblèm Barcelone nan e se yon pwoblèm depi tout sezon pase. Mwen menm mwen di sa, lè yon ekip ap fè remontada, toutan, toutan, toutan, toutan li se yon pwoblèm. Otan ke w kapab bat bravo pou w di kapasite de reyaksyon ekip la enteresan. Lè w ap plede fè yon moun tape se paske gen yon pati ou pa nan match la. Barcelone pran twòp tan avan l rantre nan match la.